Wi mwen di w mwen di w mwen la ou mèt pale ou mèt pale wi. Ok gogo men sa m rele pou m di aswè a m rele sou sijè cho a. Wi an nou pale. Ou wè ti fi sa m pa plonmen non l magouyè a. Oh konsa menm. Ou wè fi sa
s on moun ki vrèman anbisyez fi k rele Anie Alec la. Sak fèm diw li ambitieuse. Gade jan lap kritike Bedjine, li pasel fofile kòl anba lal antre nan show a. Ou wè fi sa sil t Ayiti li tap antre nan gang li tap kidnape moun li tap fè tout bagay poul poul jwenn sal bezwen. Mwen menm pat wè son moun te apresye. Ou wè managerl la ki fè Saurel fèl pran paj YouTube la li fin krekel li pran paj YouTube la fi a gen rezon wi paske li pa bon moun. Non non non banm diw fon ti jan Modere Non, epa langaj ou. fòt mwen. Pase lè w wè anbisyon on moun, Non. nan ki pwen anbisyon moun nan rive gogo, lè w ap gade l kòm on Didianalyz, jèn fi, ou gen on Ou koupe pitit l, fi, ou gade l, pou epi w anbisyon, ou wè pouswiv. yè, m te rele l on cho nan menm cho w la, m pa, e e pa ou m te jwenn. Ou wè jan Rutshelle fè pa l la, li fè l pwòp. Li mande sou ki teren yo pral fè gòl la. Sa a s on bèl polemik. Moun nan pa antre nan pèsonalite moun nan, li pa atake moun nan, li pa di yon bagay sal de Bedjine, sa a li mèt fè l. Mwen menm pou mwen, fi anbisyez sa a, ou konn sa m ta renmen l fè? Pou l montre l sou tèt Bedjine, sot yon mizik. Fi a sot yon albòm, Gogo. Oh, pa fè l konsa, moun nan gen albòm li k soti. Ki album?
Album pap mache bon ou konn ki erè l fè li ret la lan bouda Bedjine lap atake Bedjine nan tout toune lap fè yo menm moun yo pa konn on chante nan album nan yo pa konn on ling nan album nan lè l di yo chante l vle bat yo alò ke tan l te pran lap fawouche Bedjine atake Bedjine nan pito l te pran 2 ling nan mizik li an li te aprann moun yo epi moun yo tap chante avè l li pa fè sa li plis obsede obsesyon l se Bedjine ou pa wè l griji kò l li foure kò l lan bagay lan E la pou pèp la wè figi l, wè vrè vizaj li. Se yon moun k ap fè nenpòt bagay pou sa l bezwen. Li pa gen anyen pèsonèl a Bedjine. Se rayi l rayi Bedjine, li ta renmen nan plas Bedjine. Se nan plas Bedjine li ta renmen ye. Men anbisyon l lan depase. Ou wè sa y ap fè Bedjine nan la a kounye a tou Gogo m ap di w li, se menm sa yo t ap fè Jovenel. Apre sa yo tout pral fè ti figi yo kriye, Jovenel se yon sen l te yon inosan. Yo bon diab gade sa yo fèl. Epoutan menm yo menm ankò kontribiye pou yo touyel wi. Menm yo menm ankò bay sipò pou dil pa bon wi. Men mande Dye men Bondye ap toujou pwoteje Bedjine li pap janm kite yo met dol atè paskel pa fè yo anyen. Li pa chèche yo kont. Li pa pran anyen pou yo. Men fi anbisyez sa fò yo veye zè avèl. Em pwomèt ou sa Gogo. Sa fè nan 2 fwa m rele m di sa. Tout fanatik Rutshelle yo gen pou yo vire kont li. Lap tou fini sou Facebook la. Oh men oh Lap tou Jodi a fini. men l gen fanatik tou wi. Non banm di w, fanatik li gen yo l genyen men yo pa gen plis ke Rutshelle, se paske fanatik Rutshelle yo kont Bedjine y al jwenn li. Ou ou wè sa m di w lan? Èske ou konprann sa m di w lan Gogo? Se paske fanatik Bedjine yo, pa fanatik Rutshelle yo kont Bedjine, y al jwenn li pou yo ba l sipò pou yo ka kraze Bedjine. Men jou w wè jan w wè l ap fè a la, se Rutshelle l ap bat pou l pase anba pou l pase sou tèt Rutshelle wi. Hum. Ou kwè yo pa pale de Rutshelle lè Rutshelle wè lap mouri nan game nan lal ti ron pwent li fon kout pye li fon kout pye poul montrel la malgre tou gogo yo pa kòm pale de sa fi sa fi sa sil te ayiti son danje sosyal epi li odasyez li montel fon live li di konsa ke mwen pa okouran m wè yo pran nonm epoutan e fi a k fè tout demach wi Se egri l te egri wi. Mwen menm moun mi kòman MVEE yo m tap rele l nan la jistis paske w di son scam bagay la ye alò ke se moun ou yo ki kontakte se gwoup ou moun ou yo kòman w di sa staff ou ki kontakte yo fè mete w. Humm Yo fè metow epi l konn kouri l pa konn kache mal chans poul yo pa metel nan menm kategori a Bedjine se sal te bezwen se limyè lap chèche ou pa wè Fatima di yon bagay yè m vin pi apresye Fatima m pi renmen l Fatima di m li gen limyè pal li pap al chèche limyè sou moun paske si lal dèyè pran limyè sou moun nan atake moun lap pèdi limyè pal la l pap fokis poul fè sal t vle fè Oh Fatima pale men bèl pa wi. tout moun ki. Fatima An yè, li di sa nan show Dadou a. Li di Dadou mwen gen limyè pa m, m gen poto limyè pa m nan e m klere. Mwen p ap al atake yon lòt fanm parèy mwen pou m jwenn limyè. Alò ke l ap anpeche m fokis sou sa m ta sipoze fè pou tèt mwen. Si m rete m ap atake yon moun, m ap veye sa l fè pou m atake l. Ki lè m pral ekri yon mizik? Ki lè m pral fè yon bagay serye? Se sa l di nan show Dadou an. Li di li pa kore yon fanm k ap atake yon fanm parèy li Pou kòmsi pou ka avanse. Se travay pou travay. Waw li te byen li te byen pale. Travay! Mwen menm wè sa m ta kontan Annie fè la, soti yon hit kounye a la. Li pa kapab. Se sal sèlman l ka fè atake moun tchoul. Wè wi li te mande Rutshelle pou fon mizik avè l. Rutshelle pa ret sou li, l pa wont non l repete sa. Li kole kon Rutshelle e moun li ye. Rutshelle konn bay kokorat limyè. Wi non non ou pa limyè Rutshelle se limyè lap chèche ou pa gen limyè l pral baw Non pa limyè. pa fò fò respekte l tou paske ou konn sa m ou konn sa Non map banm diw. diw gon fason moun konpe konpòte l ou paka respekte l Non men kòman gon pou fè gon respè bon jan gade Bedjine ki pa fè yo anyen Bedjine pa pran non moun li pa manje lajan moun li pa vòlè Viviane bagay moun li Alice pa pase dwòg pou ou moun li ou pa nan gel okenn ou anyen wrong gadel Ou wè Bedjine yo vle manje l. E pa yon moun k ap bagay kò l pou yo ta pale avè l de byen. E pa yon moun k ap grate kò l pou pale byen de li. Men sa m ap di w, sa w egzije pou atis pa w la tou, fò w egzije l pou li tou. Anben banm bon yo deja ap sakrifye l. Se Bondye k ap kenbe Bedjine wi. Si Bedjine pa t gen talan, l pa t konn sa l ap fè. Lè konsa yo pase l atè, yo elimine l wi. Se menm kanpay ou wè yo te fè kont Jovenel la, se li m wè la wi. Se li m wè pou Bedjine la wi.
Rete.
Antouka, Gogo m ap di w sa sensèman, mwen menm men sa m ta renmen ti fi sa anbisyez la fè. Soti yon mizik kounye a la pou kraze tout sa Bedjine fè. Kounye a yo pral mete w sou. Li pa ka fè l. S on sèl mwayen l genyen tire pwent anmerde moun. Li pa gen anyen. Wap bay atis la defi wi. M ba l defi fon mizik la kounye a. ya. Bon map peyel gogo. Bon map kontakte w prive. Map bal 30 mil.